Gade koman m chita devan lakay mwen la nèg ap pran plezi nèg gen kob Seum gen moun ki pa ka viv tankou m vre mesye la m poze m la mesye m ap chon kèt m fon fèmen sa. Yon moun ki pase la vre la konnen kay la e pou mwen moto a e pou mwen vre chita byen poze sa di tout bagay yo pou mwen nèt vre banm fon ti gad lari a mwen kèt.

Anvan m kòmanse pale, m salye de prezante m. Non pa m se Bobby's. Non pa m se Faby. Wi, sa te vrèman etone m cheri, paske depi lè m wè w ap soti lòt bò la, m di kèt, kè m bat. M di kèt, èske se pa yon zanj k ap mache a? Men konn bèl timoun tankou w cheri, pi fò w ap mache a pye pou kisa? Sak bon sim pa genyen. Bon tou jan chèche la cheri. Bon ebyen bondye voye w sou wout mwen cheri gad moto m gade bèl kay mwen wè kounya m sot ap bay yon chèk la voye bay yon moun la wè ou tou jwenn chans ou cheri wè moto sa depi w avèm la cheri ou pap mache avyon ankò wap gen moto. Ou fèk rankontre avèm pou te gentan ap ofri m moto? M te toujou gen sa nan panse m m di depi m kontre avèk yon fi tout sa m posede pou li nèt wè m gen pou m al kanada la.

Mesye, ou konnen m deja genyen demwazèl la k ap tann mwen. M p ap ka fè anpil tan la. Bon, ebyen ki jan n ap fè sa la? Ki jan n ap fè rankontre? Pou nou rankontre,
mwen toujou al nan kou anba a, devan lekòl la. M te kapab tann ou la. Bò jan katrè yo, mwen sot nan kou a bonè. Katrè, m ap relache.

Monchè, pwoblèm ki genyen, non, m pa se kondisyon avè l. M di konsa, si ke pou m renmen avè l, fò l tou vin a moto a pou l tou pote l ban mwen. Depi l pa ban mwen l, wi m ba l randevou. Ou konnen nou pral nan kou tale. M di l konsa pou m pa mache a pye ankò.

Fanm nan bel, sa son bis wi mesye. Nan nou gad fanm sa mesye ta sou volan sa gade lòt wap fè kout gidon pip wap met premye. Waw mesye kounye sa m pral fè moto pa pou mwen. M di fanm nan m gen moto, m di l m gen machin, m di l m gen kay. Bon lèm rive nan randevou sa fi a m pa bay ta moto sa m pral fè. Monchè, bon kisa m ta fè la kounye la. Ta di zanmi m nan konsa men moto an kote yo vòlè l. Mesye m paka bal kout fi sa menm. Fi a vin lòt bò sa di yon zanj wi.

Pakèt mesye Jan m gen pwoblèm la Jan m pa gen kòb M apiye M pa gen telefòn Si ti gason sa ta pot moto sa pou mwen m ta kontan

Menm depi maten menm map tann misye wi hein se kote misye ka mouri sa la menm.
Kèt Men misye pa janm vini non. Kèt jodi a yo resi blom ou menm yo resi blom pou kisa m manke menm ki fè moun ap pede blom konsa tande ti gason an di lap ban mwen moto li pa vini li pa ban m moto.

Bonswa wi madmwazèl. Silvouplè yon enfòmasyon map mande w. E m gon patnè m ki prete yon moto nan men m alò m pa konnen kòm misye abitye deplase avèk moto a bon sa m gen plizyè tan devan an la map tann misye m pa ka wè l ou pa sispèk si misye pase nan zòn nan la mwen?
Non. Depi talè a m chita la, m pa janm wè pèsòn pase avè m. Sa gen de tan m ap chache misye la, m pa janm ka wè misye. Kòm misye gen abitid de prete moto a soti avè l, m pa konnen si se prete l prete l. Bon, depi talè a m ap chache l sou tout katye a la, m pa ka jwenn l. Ou wè, sou tout lari a la, m sot lakay la, m travèse, m reale ankò, m tounen, m pa janm wè misye. Enben, kòm ou di ou pa konnen, m ap vire m wè si m pa ka kontre misye sou wout lan la. Dakò?
Gèt! Eske se pa nèg moto m lan y ap chèche konsa? Li gaye mesye ak vòlò moto al di e pou li ye poutan e pa pou li ye l ap pote l ban mwen an kachèt. Humm! Antoulèka si l gentan ban mwen l depi m gentan vann li m ap achte iPhone mwen nèt.

Ou serye? Oh, bon lè nan mwen chè wap mande m si m serye? Mwen pran nèt wi.
Bon brase m brase tout vye zòn sa yo dèyè misye la. Bon si m pa jwenn li, ki kote m ap jwenn li menm? M ap mache toujou, m ap kontinye. M ap oblije tounen la. M ap tounen. Pètèt misye gen dwa sou lari a.

Reve yo, ou serye a sa w fè a la?
Pa fè m kaka sa apre jodi a ankò tande frè m. Merd!
Gade m nan je. Ou konn sa k pase?